Bon mezanmi koman nou ye pa gen lanmò pa gen maladi kòm pwovèb la di men sa grav men m rete kwè nan sitiyasyon ayiti a la gen lanmò gen anpil moun ki malad la pase gen sa ki genyen gen sa k pèdi e m rete kwè nan sa k fèt la la pa gen moun ki genyen pase makèt boule otèl boule Menm moun kap boule yo pèdi. Menm moun kap boule otèl yo ki chwazi boule otèl yo yo pèdi. Menm moun ki chwazi boule otèl yo yo boule yon moun ki avè yo yo pa konn si yo boule l. Sa vle di ou pèdi. Nou pèdi. Mwen menm nan dyaspora mwen pèdi. Pase lèm pran nouvèl sa se avèk anpil kè sote depi yèreswa. Ah monchè anpil stress nan diaspora nou menm nap nap monte nap surmonte yon pakèt bagay la moun ayiti gen problèm nou menm nou gen plis problèm paske kote nap viv la nap travay la se a etranje nap travay kote ke nou gen etranje kap vin poze nou kesyon nan ki eta peyi nou ye nan ki pozisyon nou met peyi a sa eske se kanibal nou ye nan ki syèk nap viv poukisa nou mete peyi a lan eta sa. Mwen menm kote map travay la, mon chè se anpil kesyon ap poze mwen msantim wont. E mpap regrèt mte ayisyen non. Men mkonnen mse ayisyen, mwen toujou rete ayisyen, mwen pale avè yo. Men se avèk anpil astis, anpil odas ke kem itilize, mwen fè figim di poum pale avè yo, pandan ke mdi yo men ki koz, men ki koz, mwen bwose pawòl la, yo wè li sou cnn, yo wèl sou TFM. Mezanmi ayisyen an nou pran konsyans nou gen dwa pa renmen yon moun men se pa moun nan k pwoblèm nan se sistèm nan nou pa renmen jovenel se pa jovenel se sistèm nan pase depi avan jovenel nou te gen pwoblèm avèk aristid nou te gen pwoblèm avèk preval la fò nou wè se pa jovenel ki pwoblèm nan pwoblèm ayiti son pwoblèm de sistèm se chanje Sistèm, jan peyi a prale a, sistèm k ap mennen gouvèneman an, se li pou nou chanje. Chanjman p ap vini pou nou nan boule fatra, nan nan nan nan nan nan nan nan nan boule nan boule nan nan nan boule otèl, tèlman m vle di nou se fatra pou nou boule avan, anvan nou boule otèl, anvan pou nou boule e e e e e makèt. Sa fè nou pa chwazi boule fatra pito? Se fatra pou nou chwazi boule. Boule fatra avan e si nou boule fatra n ap jwenn yon rezilta. P ap gen fatra nan lari a e m rete kwè se twòp fatra k nan peyi a ki fè nou chimè konsa. Avan kè se sant fatra ki twòp ki antre ki vin toksik nan sèvo nou ki fè lè nou gen yon ti pwoblèm pou nou rezoud se fatra pou nou boule. Sa vle di nou fatra a nou vin tèlman pran sant li nou adikte sa vin fè tankou se yon dwòg ki pouse nou a la vyolans. Sa ki fèt la, lè nou boule otèl, se pa otèl mwen, e pa mwen ki bati l, men se otèl, menm lè se yon sektè prive ki fè l, men li itil peyi a, lè touris lan vini, kote l pral dòmi, e pa lakay nou. Se nan otèl la l pral dòmi. Sa fè peyi a antre kòb. Men poukisa nou chwazi boule otèl nou pa boule fatra? Poukisa nou chwazi boule makèt pandan ke nou konnen delimat se youn nan makèt ki pi bon mache se makèt pèp la li ye leta pa gen makèt pou pèp pa gen magazen leta delimat se sèl makèt ou ka al ladann ou ka achte pou yon ti kòb ou ka achte yon byè pou 7 dola la pandan ke nan Olympic market nan lòt gwo market moun ki gen kòb yo se nenpòt 13 dola wap achtel ayisyen men mezanmi an nou pran konsyans sa nap fè a pa bon se pa chanje prezidan an ki solisyon an se chanje sistèm goumen pou nou chanje sistèm Mandela te kòmanse avèk vyolans finalman te pran faz pasifik poul te chanje Afrik di Sid Gandhi te pranl pasifik. Se pa lan vyolans boule kawotchou nou vle fon revolisyon, gen de tip de revolisyon, gen yon revolisyon pasifik, gen yon revolisyon ekstremis. Sa vle di, m gen dwa fèl pasifik, m gen dwa fèl avèk sovajri. Men, lè wap fè yon revolisyon dan la sovajri, men ou pa tiye tèt ou, pa detwi pwop tèt ou. Ou sipoze fè yon revolisyon pouw konstwi, men pou pa pou, se pa pou detwi. Ou konstwi lè sa. Nou vle fon revolisyon kòmanse pa boule fatra boule fatra gen twòp fatra lan peyi a boule fatra se sa pou nou fè pa boule mache bagay sa yo ede nou se ladann pou n al pou n al dèyè manje lè w boule fatra yo Lè w boule mache yo, kote w pral voye moun yo? Lan fatra ou pral voye yo chita? Mezanmi poukisa? Poukisa? Se pa, mwen mwen di nou sa, reflechi avan tou. Se pa pwoblèm nou gen a Jovenel, Jovenel pa gen, pa gen 20 tan lan peyi a lap dirije. Nou te gen pwoblèm konsa a Aristide tou. Nou gen pwoblèm konsa a Preval. Nou te gen pwoblèm konsa a Duvalier nou voye l ale. Men kisa n bezwen menm? Mwen m ap mande pèp ayisyen an kisa yo bezwen? Mwen m bezwen konnen kisa n bezwen menm? Kisa n bezwen? Nou genlè sanble se moun ki bezwen dirije tèt nou pou nou fè chen manje chen pou youn manje lòt. Mwen pa pou Jovenel non. Mwen pa pou Aristide, m pa pou anyen, m pa gen kenk pati politik, mwen m se yon nèg ki trè apolitik. Antanke atis, Gotham ki non m, tout moun konnen son rapè m ye, m pa pou moun, m pa gen faz. Men, pa fè bagay pou detwi tèt nou. Gen anpil nan nou k al boule, k ap boule makèt. Nou boule moun anndan, menm zanmi nou, nou kon, menm gwoupman nou an, nou konn ale a, nou ale n al boule makèt la. Nou konn konbyen menm nou menm nou boule anndan? Tèlman tèt nou cho, tèlman nou gen emosyon, nou panse sa se solisyon l ap pote? Nap chèche moun nan nou pa wèl. Nou panse se tire yo tirel. E la polis ki bal bal. Pandan ke se pran nan landan, nou fin met dife nou fèmen landan. Pase sa nap fè a nou konnenl pa bon. Nap fèl nan emosyon e nap fè vit pou yo pa kenbe nou. Revolisyon fèt avèk kran, li fèt avèk bon sans. Nap boule, sin te boule yon bagay ke ki pat itil peyi anyen, li tap bon. Fatra pa itil peyi anyen. Se move imaj. Li ye pou entènasyonal la. Lè nap aji konsa mezanmi. Se entènasyonal la nap fè moun dyas ki nan dyaspora yo. Dyaspora ki sa li ye? Son depateman li ye. Se nou menm kap kenbe Ayiti. Se dyaspora kap kenbe Ayiti. Ayiti pa gen travay. Lè yo voye w, lè mwen menm, frè w, tonton w voye yon 50 dola pou ou, li itil ou. Men pou kisa, ok wap boule, Wap boule konsa, wal boule western union. Ki, kòman, kòman m voye lajan pou ou? Kòman pou tonton voye lajan pou ou? Kòman pou papa w voye pou ou? Ki bò l pral voye l? Apre w fin boule, pral gen grangou hein. Apre w fin boule, apre w fin boule tout sa w boule yo la nou pral boule yon grangou. Ou wè jodi a nou pran sak diri, nou, nou, nou, nou, nou loot, nou, nou, nou, nou, nou kase nou pran. Men, m ban nou yon semèn nap fin manje diri sa, gen anpil nan nou ki pral vann li, epi tou, nou pral gen yon grangou. Nou pral gongo pou nou pral peye n gran gou nou pral peye konsekans lan. Lè w boule Western Union, pa ki mwayen m pral voye lajan pou ou? M ap annik gade w konsa? Sou whatsapp m ap annik di w m annik montre w foto kòb la? Di m non, m ap montre w foto kòb la? Pa bon, kòman m pral voye kòb la pou ou? Ou tèlman ap, w ap fè, w ap, w ap, w ap, w ap, ou tèlman son moun, w ap, ou pa reflechi, nou pa reflechi nan sa n ap fè a, nou boule Western Union, nou boule Cam Transfert. Ok, ou boule Western Union. Ou boule makèt. Sa vle di menm lè w ta gen yon ti kòb lan men w lan ki ki bo w pral achte? Mezanmi! Se bon sans ki fè bagay yo. Se pa vyolans. Ayiti pap chanje si se konsa. Revolisyon an nou te ka fè l nan boule. Men se boule yon bagay ki pa itil. Fatra merite pou boule. Ou wè sa m ap di w la? Fatra merite pou boule. Finalman, nou dwe boule fatra e n ap veye moun k ap lage fatra. Pase si n ap boule fatra, fò n veye moun k ap lage fatra tou. Men mezanmi eske yon peyi ka ale konsa? Nou vle chanje, se pa se pa prezidan an ki pwoblèm nan, se pwoblèm sistèm. Se lè nap vote nou pa konn ki ok, nou vote, chak a chak 5 an aprè 5 an nou vote. Men kisa sa pote pou nou? Sa pa pote anyen pou nou. Nou stil kare nan sa nou ye a la. Men fò nou wè son sistèm, son yon kesyon de yon men kache kap dirije yon moun. Mond nan fini l fon pakèt bann pwomès. Daprè w menm ou panse mond nan se konsa lap dirije vre se mechan mond nan mechan? Non, pase son sistèm pa bliye Ayiti tout prezidan k gen pou pase son gouvèneman de doublure. Banm konpre konbyen prezidan Ayiti k pase ki te antre ki te antre gwo ki pa soti mèg. Tout nèg sa yo ou wè pifò antre yo antre gwo. Yo pa ka gwosi non, yo pa ka ko, yo pa ka kontinye gwosi non. Pwoblèm nan kò yo. Preval li menm sa l te fè? Pou l te jere strès li se etanòl li t ap bwè. Chak moun gon jan, Mateli li menm menm li konn li, li konn sa l te pran. E pa li te, li te pral te cho devan bann nan depi balon pa lan pye w. Ou toujou di ou vle fè gòl. Nou wè Messi kreten. Nou wè Neymar kreten, yo pa sove le Brésil. Ebyen, lè boul la lan pye nou kounye a jwe ou pa se sa fè Martelly te di konsa, lè w prezidan wa konprann, pase li menm li potko prezidan l te di konsa, li ka bay pèp la kay. Kon prezidan l pa ka fè anyen. Nou panse sa senp konsa, lè yon moun fin fè yon pwomès, jan sa, ou panse gen tout, gen moun ki fè pwomès yo pa ka kenbe pwomès yo, men gen moun ki fin fè pwomès yo anvi. satisfè moun nan yo te pwomèt la yo paka fèl pase ayiti ou gen la frans ou gen etazini hein ou gen kanada kap bay prezidan presyon menm mwen menm moute prezidan la e presyon wi e sa fè gen de bagay mwen menm m paka ladan yo pwoblèm m paka jere pwoblèm se sa map di nou pwoblèm nan se pa jovenel nou te genyen sèlman nou pako ok jovenel jovenel ok. Ann pran yon egzanp, Jovenel gen pa gen pa gen pa gen 5 an lap dirije peyi a ok. Ok si Jovenel te gen 10 zan li tap dirije peyi a, m gen ka konprann nou gen 10 zan nou bouke avèk prezidan, nou bouke avèk Jovenel. Men fò nou wè tou, nou pa konn kòman nou nou chwazi kòmanse pou n pa fini a prezidan, nou menm ki te vote l. E menm pwoblèm sa nou te gen avèk Preval wi, nou te vle voye l ale wi. Se sou an 2008. Se sou 10 ans sa prodwi ankò wi. Lè afè klorox lan lè moun te pran lari a se 2008 li te ye wi. Lè wòch tap tire. Yo tap di klorox klorox klorox. Preval te di pase chèchel tou pase lachte diri a nan menm pri avè nou an. Se sou 10 ans sa prodwi ankò. Sa se pon deja vu. Sa montre nou se pa jovenel ki te la an 2008. Se te preval li te ye. Nou te gen menm pwoblèm nan Preval, nou te gen menm pwoblèm nan Aristide. Se sistèm nan k pa bon, se yon sistèm k ap kraze Ayiti. Fè revolisyon pou n leve kont sistèm nan, leve kont ameriken. Ba yo yon repons. Se kanpe kont Lèzetazini, kont Lafrans. Nou di nou pa bezwen yo. Ban nou lè pou nou ka pwodui. E dwa de lòm depi w kanpe w di. Ou di wi ou endepandan ou son pèp ou se premye pèp nwa ki endepandan ou vle jwi endepandans ou bòlè sispann piye peyi w lè sa yap rete yap kite w an repo se paske w chwazi pran kòb lan men yo pou w fè sa kap fèt la jodi a ou pran kòb lan men etazini ou pran kòb lan men lafrans ou ki pran kòb lan men kanada kòman pou tèt ou pa cho pou w pa al boule magazen pou w pa al boule makèt. Pou pa al boule mezon transfè dyaspora ap voye kòb ba ou. Kisa w vle menm? Ou wè kòman? Ou pa reflechi. Pou yon tèt yon 2 grenn dola, ou detwi 10,000 dola. Lè m fè transfè 50 dola ba ou, m peye taks wi pou m voye l ba ou. Lè w boule Western Union, sa w fè? E tèt ou tiye. Ou pa p jwenn kòb ankò. Epa mwen k pa vle voye ba ou antanke dyaspora. Se ou ki mal jere tèt ou. M pa gen pwoblèm non mwen m pa pou poli m pa nan politik. M pa gen pwoblèm. Pwoblèm nan se pa fò nou gade e pa ta sè Jovenel nou te genyen l. E dayè tou nou pa ta dwe al kraze biznis moun yo. Si n te gen biznis nou pa ta fè l. M rete kwè gen anpil moun nou pase chèche pou n al kraze biznis, pou n al kraze machin, moun sa yo se biznis yo gen a machin yo pa ale. Yo gen biznis tou yo pa vle al kraze paske nan vi a sa w fè se li w wè. Ou kraze biznis pa moun y ap kraze biznis pa w. Ou panse gen de moun ou panse tout moun k al nan manifestasyon an se pa tout moun ki t al nan manifestasyon an non. Gen moun nou voye nou envite nou di pou n al pou y al nan manifestasyon yo pa ale ou konn poukisa yo pa ale paske yo konnen yo gen biznis tou. Yo gen machin yo pa al kraze machin moun pou moun pa kraze machin yo. Sa nou fè a n ap peye konsekans lan pa gon grangou Ayiti hein. e nou menm bloke dyaspora pou l pa voye kòb ban nou, nou boule transfè, mezon transfè. Aprè nou konnen 2 grenn diri sa k vin kraze Delimart la nou pran, nou pral kuit la, nou pral vann nan la tou. Gen lanmen nan nou, se lajan nou bezwen wè lan men nou, e pa menm manje nou pral manje l menm. Aprè sa nou pral plenyen grangou hein. Nou genlè konnen lè yon prezidan ale, lè yon lòt vini ki nou pa t menm vote l menm, nou konnen sa bon? Nou pran lan Boniface. A la tortue kounya nou pral pran nou pranl an prive kounya nou bezwen voye yon prezidan ale pou nou re rekòmanse ankò lè w wè lè yo konsa li bon pou ameriken li bon pou la france li bon pou canada yo pral fè eleksyon sou pou ou yap fè kòb sou ou tou pwoblèm peyi a li bon pou yo. Se nou menm ki pou gon konsyans revolisyonè dabò, konsyans revolisyonè a se nan tèt nou pou l ye, la a pou l ye, pou n pa kite moun ban nou, pou n pa kite moun foul nou, pou n pa kite moun pran pou nou tankou moun sòt. Se sa m ap fè nou konprann. Depi yè reswa, se strès, m sezi. M pa ka konprann bagay sa m wè peyi a ap kangrennen boule kiyès ki boule l nou menm yo gendwa pote kòb ban nou entènasyonal la gendwa ban nou kòb pou nou fè sa fò nou di non nou se ayisyen dayè yo moun ki di tiye koulèv la se l ki di men koulèv la se li k tiye koulèv la se pou nou retire lèzetazini nan batay se yo menm k ap k ap nou kite yo y ap divize nou pou yo menm pou yo renye s on lajan. ki tonbe ki fè tout sak fèt la. Se nou ki te vote epi tou nou gentan kont. Menm lè nèg la te gen 3 zan, kite nèg la fè sa lap fè a. Menm lèl pa fin fè tout. Nou vle pou nou vote yon prezidan, nan 5 an l ka fin chanje Ayiti? M pa pou m pa pou Jovenel, m pa menm konnen ke dayè tout nan eleksyon m pa tal vote Jovenel mwen menm. M pa tal tranpe menm nan anyen. M pa gen, m pa, m pa, yon sèl fwa m vote nan vi m. M te vote jis se te paske m te gentan, m te, m te fenk majè, m wè vòt, se yon bèl bagay li ye m al fè l. Aprè sa m vin wè se te yon moman foli, m pa fè sa ankò. Men lè n ap fè sa mezanmi, èske sa gon sans? Sa pa gon sans. Se nou ki te vote l men voye ale. Pwoblèm nan nou pat gen la Jovenel nou pat konn Jovenel. Depi 5 an avan, 10 an avan epa Jovenel ki te sou pouvwa a. Nèg la pa gen 25 an sou pouvwa a non pou n ta di e bouke n bouke avè l. Se Se pwoblèm nou gen. Nou pa nou pa e nou pa fòm nou pa gen pwoblèm pou n vote tou. Y ap di Ayisyen nou toujou vote, nou vote, lè nou vote nou pa chwazi moun. Nenpòt moun nou chwazi l ap toujou tonbe konsa. Paske ameriken, etazini, la frans pap kite peyi a anpè. Pa bliye w se premye pèp nwa ki te libere. Pi pli grann ame, ame la frans, lame fransèz, napoleonyèn nou te mete atè, nou te imilye yo devan limanite. Yo pap janm kite w anpè. Ou te ede Etazini goumen. Li pap janm kite w anpè. Sa rete lan istwa se yon ti pèp nwa pi atè ki te ede l goumen kont lè zanglè, ki te fè l chanpyon, ki te fè l genyen. Pou li se yon desepsyon antanke moun blan. Li pap kite w anpè non. Olye l ta ede w, li pap ede w. Se rezilta sa lè yo ban nou kòb pou nou fon bagay pou nou konn peyi a non. Olye n goumen youn kont lòt, fò n goumen youn pou lòt. Lajan sa yo non, lajan sa a, li p ap itil mwen anyen. Se sa m ap di nou. Yo pote kolera ban nou. Peyi a te byen pwòp. Yo ba w maladi, yo ba w kòb pou medikaman. Yo touye frè w ak sè w, ou fè yo fè w touye frè ak sè w. Yo ofri w kòb antèman. Sa a ki sa l ye? Sa demontre w se fini y ap fini avè w. Se divize pou renye. Se pa yon pwoblèm nan avan an. Jovenel pa gen ventan sou pouvwa a, li pa gen dizan sou pouvwa a. E pa bouke n bouke avè l. Fò nou wè nou gen pwoblèm ak tout prezidan k moute. Pa gen yon prezidan k ap moute Ayiti toutan nou kite Etazini met ap domine nou. pou peyi a mache byen. Se nou menm ki pou di antre nou menm, nou pa ap pran kòb nan men keng blan je vèt. Nou pa ap pran kòb nan men Lafrans. Nou pa ap pran, fòk ou wè si nou bezwen soufri, nou bezwen gen yon bagay soufri pou li. Soufri pou n fè yon revolisyon. Soufri pou n di, nou di aba avèk blan ameriken. Yo mèt ban nou anbago. Kiba te bezwen libere, te leve anbago. te bezwen amelyore kondisyon l yo soufri. Yo ba yo anbago gaz, jounen jodi a n ap pale de gaz sa k moute a, yo te bay Kiba anbago gaz. Ou konn sa Castro fè? Castro fè yon grenn bagay ki trè senp. Li bay tout moun bekàn. Li bay tout moun bekan, tout moun ki pral nan travay pedale bekan nou, pa gen gaz. Nou menm poukisa nou pa fè sa konsa? Sa son revolisyon li te ye wi, anbago gaz la, se ameriken ki te ba yo l wi. Hein? Epòk sa Texaco tap mennen. Se ameriken ki te ba yo bago gaz. Shell, tout sa yo ki di bagay sa yo pap ka antre, bagay yo ba yo anbago. Enben Castro itilize, li fè yon revolisyon. Li fè tout moun, li bay tout moun bekann. Nan tout moun ki pral travay, pran bekann, pedale. Tout kote ou prale ale a bekann. Se revolisyon sa pou nou fè. Se pa pandan gaz la monte a, gaz la monte nan tout kote. Se pa pandan Gaza moute a pou nap fè dis nap fè dat. Se fè yon revolisyon. Nou gen pwoblèm Gaza pa al boule, pa pa al boule pase Castro lè yo wè yo te bal anbago gaz la, pèp la tèlman enfòme, li edike, li pa t al boule makèt, li pa t al boule bilding, li pa t al boule keng anyen. Jistis chwazi chanje kondisyon l. Prezidan an k pale.

Nou vote p nou nou nou mete yon lòt moun san ke nou pa vote l? Epi nou wè peyi a vin pi mal. Reflechi tou non. Nou te di Aristide ale, l ale, peyi a pi bon? E sèl Aristide nou gen pwoblèm? Ok, yo ban nou Preval, nou goumen. Nou menm kal dèyè Preval nan nan nan nou mete l nan palè nasyonal. Nou rele l pou l vini pou l vin dirije peyi a. Aprè sa nou leve l ankò l ankò. Sa e pwoblèm Aristide nou te gen sèlman? Nou gen problèm ak Preval. Nou pran lan Martelly. Nou vote l. Nou konnen son nèg ki ta fè tout vye bagay. Dansè a ti bout pantalon, ti kilòt, mete kilòt, fè graraga, kanaval. Nou mete l. Nou vote l. Li vini li ban nou sa la. Sa e sèl problèm avèk Preval nou te genyen. Kounye a nou gen Jovenel, kounye a nou tankou se tankou nèg ki te gen 20 tan ki t ap dirije nou bouke avè l. Chanje Ayiti pa ka, mesye, chanje Ayiti pa ka fèt nan fèmen je ouvè non. Chanjman Ayiti jan w wè l la la se gade yon peyi gade se pa gen Ayiti pa pran